Bonjou bonswa tout moun, nou trè kontan fè ti bat bouch sa e avèk tout fanatik medya tout kote, tout te fanatik pòdepè spòtlay ak tout moun ki pral gen posiblite pou swiv nou sou pòdepè spòtlay medya tout kote ak teleskòp tafa plis. Nou an dirèk la avèk komisè gouvènman chèf pakè pòdpè a. Mèt Jean Volney Bellarmé. Avèk li nou pral fè yon ti bat bouch sou plizyè bagay k ap pase nan vil Pòdpe avèk tout jiridiksyon an. E nou di l mèsi paske l mete l disponib pou nou. Bonjou komisè kòman nou ye? M ap salye lemond antye k ap koute m la. Mwen se Maitre Jean Volney Bellarmé, Commissaire du Gouvernement près le Parquet de Port-de-Paix e mwen deja remèsye laprès ki. e ak tout moun tou ki ap aksepte tande mwen. Anpil moun pral gadew ak tandew la komisè, mèsi yon lòt fwa ankò paskew mete w disponib pou nou. Aprè plizyè ensidan ki rive sou wout gwo mòn pòdepè a kote anpil moun kidnape, anpil dlo nan zye sitou nan fen ane 2021 an. Men, Pakè Pòdpe ak Pakè Gonayiv, Chèf Lapolis Pòdpe ak Chèf Lapolis nan Atibonit te pran tout dispozitif, yo antann yo. Finalman, fen ane a, gen 2 bakòp ki te reponn prezan sou wout la e pèsonn pa ka di yo te tande gon moun yo te kidnape sou wout la pandan fen ane a. E kominote Nòdwezyèn nan bat bravo pou Komisè a e yo kòmanse bay komisè a kredi men y ap tann plis ke sa. Men nan zye pa komisè a, èske gen yon sòt de satisfaksyon? Nan ki mezi otorite ki nan pi wo nivo leta akonpanye nou? Ki egzijans ki genyen pou kenbe bakòp sa yo nan zòn sa? M ap resalye lemonn antye k ap koute m ankò la. Efektivman, e dènye ak kidnaping ki fèt se 30 novanm. men gen 34 ka ki anrejistre. Komisè gouvènman Pòdepè a, Komisè gouvènman Latibonit lan Mèt Sera Gazeus, Direktè depatmantal Latibonit lan, Direktè depatmantal Nòdwès la Daniel Compère, nou te pran dispozisyon pou nou anreye mal sa a pou ke E wout Ti Bwa Dòm, Pon Lakil pa tounen on dezyèm Matisan e nou sèmante pou sa. Fò m raple oditè k ap gade m la ke komisè gouvènman Latibonit lan avèk direktè depatmantal polis Latibonit lan, te deja met yon bakòp sou pon Tibwadòm pou te trake bandi k ap kidnape moun. Sepandan sa pa t sifi paske pandan ke bakòp Tibwadòm nan anlè a, pon Lakil la, bandi ap kidnape moun. Sètainsi ke dènye ak ke bandi sa yo, kidnapè sa yo poze, se te 30 novanm, dènye moun yo te kidnape yo te mande l 10 milyon de goud. Sètainsi ke. Pakè Pòdepè a an ijans te reyini avèk direktè depatmantal lapolis la e nou te, depi lè sa a, nou te pran dispozisyon pou ke nou mete 2 bakòp ankò sou wout la. Sela vle di ke depi premye desanbre jiska jodi a la a, genyen 2 bakòp Nòdwès sou wout la. Gen yon bakòp ki fiks sou pon Lakil la e gen yon lòt bakòp k ap fè va e vyen donk sou wout la donk sa vle di ke depi premye desanm jiska jodi a m ap pale la a nèg yo pa jwenn mwayen desann pou fè absoliman anyen se sa k fè e semèn dènyè la la a gen yon franch nan nèg yo yon ekip nan yo ki ale kwaperis kal fè kidnaping sou yon bis janrabèl se sak fèm te mande komisè gouvènman pou li komisè gouvènman latibonit lan avèk lapolis pou yo te reyaji imedyatman pou yo te trake bandi sa donk pou le moman pa gen pwoblèm nan tronson wout sa ankò men sa koute paske kòman nou fèl genyen yon bakòp inite espesyalize menm ki enstale l nan komisarya Basen Ble a. Sa vle di ke nèg yo travay 6 è di maten, nèg yo travay 12 è de tan pa jou. Men, si gon ijans apre 6 è, twoup la ap prè. Donk, answit, sa koute. Se sa k fè komisè gouvènman an mande apui tout moun paske troup ki la yo se chak 3 jou nou mete on nouvel troup donk nou bezwen mwayen nou bezwen 40 galon gaz pa chak 3 jou sèt ensi ke nou mande popilasyon sipò paske nan on premye tan nou te antann mwen, m te antann mwen avèk direktè depatmantal polis la pou nou te fè l nan peryòd fèt la, men jan nou vin wè bagay la ye la, nou oblije kenbe polis yo. Gen nesesite pou yo rete sou wout la. Gen nesesite e y ap rete jiskaske nou mete yon sou komisarya nan zòn nan. Donk, komisè gouvènman Pòdepè a mande apui popilasyon an pou pèmèt ke mwen nou soutni inite yo ki nan. Lakil, e ki Lakil kap fè patwouy, kap fè va e vyen ant Lakil e Ti Bwadòm, e sesi de tanzantan. Sa vle di ke depi premye desanm nan la, nèg yo pa ka desann anba e fò m di w tou ke nan pa yon fwap tou pou kote bandi yo ye.
Sa vle di e andeyò de. e travay lapolis yo andeyò de salè ke leta, direksyon lapolis ap peye yo, men sa mande yon ti egzijans anplis. Se sa k fè komisè a fè apèl a òm dafè, bizismann ki nan depatman Nòdwès la pou ede l kenbe bakòp yo sou wout la. Pandan bakòp yo la, komisè a poko jwenn oken oken moun ki di, ki wè travay komisè ap fè a son bon travay ki pote sipòt. Poko gen sa. Wi, sinon.
Wi, men pa gwo. M poko satisfè de sipò a paske e lapolis pa mande 1 dola. Men, mwen te fè on toune spesyal nan zòn nan. M al verifye prezans bakòp yo paske. Si m mande tout moun pase san pwoblèm, m ta m ta fè yon vizit sipriz, mwen jwenn tou le twa bakòp yo disponib. Paske m pa ka kite se nan raje ke nèg yo ye. M pa ka kite yon sachè dlo pou ke se se nèg yo k achte l. Paske nèg yo pa nan zòn yo. Se sak fè ke mwen mande apui tout moun pou pèmèt ke m kenbe bakòp yo. E tout moun ki banm kout men deja mèsi men fòk lòt moun rantre nan jwèt la, fòk dyaspora a tou, tout moun Nòdwès ki aletranje fòk yo rantre nan jwèt la pou pèmèt ke m kenbe inite sa yo pli lontan posib an atandan ke m mete yon sou komisarya lòt bò a.
Anpil moun estime bakòp yo se yon sòt de boukannen tann bouyi. Men èske komisè gouvènman avèk lapolis de konsè avèk chèf nan Atibonit yo pa rive gen kontwòl kote tout gwoup sa yo ape opere, èske n pa etabli ou yon sòt de kontwòl kote yo ye paske nou aprann anpil fwa yo konn nan zòn va men yo gen yon branchman yo e menm nan zòn tèt sen lwi dinò m pa konnen eske nou nou okontrè okontrè bondye ede n paske nou pran de eklerè ki nan menn deja e nap poze yo kesyon paske eklerè a se li menm ki di ki rele di me tel machin pase me plak li kon rive devan pou kenbe nou gen 2 moun sa yo nan menn nou kom di w sa deja nap travay se pa selman bakop yo ap rete la pou yo kapab sekirize men gen fwap tou nap prepare mou konnen sa se sekirite publik. Nou poko ap dil men nap prepare yon fwap pou bandi yo paske nou ta renmen yon lè yo di zòn sa moun te konn kidnape moun. Eklerè yo trè enpòtan wi la komisè. Ke eklerè ki nan men w? Anpil fwa yo konn di gen de chofè moto ki asire trajè sou wout la ki se eklerè tou. Eske nou tande sa nou menm? Nan enfòmasyon m genyen, genyen prèske 50 a 60 pousan moto yo. Se eklerè yo ye. Men nap vini sou yo.
Moun Pòdepè ap tann sa. Alò, yon lòt fwa ankò, anvan n kite kesyon bakòp yo sou wout la, Komisè Gouvènman Jean Volney Bellarmé mande tout òm dafè nan depatman Nòdwès la, tout moun Nòdwès ki nan dyaspora, pote sipò pou yo, pou yo kapab kenbe bakòp yo, paske n tande anpil moun nan dyaspora plenyen, paske yo pa ka vini akoz de enkyetid yo genyen sou wout la. Komisè gouvènman, ane 2022 a fèk kòmanse, gen anpil avoka nan bawo a ki kontinye ap plenyen sou konpòtman komisè a, e selon enfòmasyon n genyen te menm gen yon gwoup avoka k chita pou ta e bloke tout e odyans ki ta va fèt jiskaske komisè a ale e ki pou listwa e laverite ki pwoblèm komisè gouvènman an genyen avèk yon seri davoka nan bawo a? Komisè gouvènman an pa gen pwoblèm avèk ankenn avoka, sof ke gen yon pwoblèm pèsonèl e ke sekretè de lòd la genyen avèk komisè gouvènman pou yon kliyan l ki te nan prizon. Donk, kliyan sa a lage komisè a e fon mikwo twotwa pou wè ke eske komisè gouvènman gen pwoblèm avèk avoka paske sinon komisè gouvènman pa t ap ka kenbe la pandan 38 mwa. Donk pa gen pwoblèm ant bawo a, pa gen pwoblèm ant komisè gouvènman ak yon kantite avoka. Gen petèt kèk grenn avoka ki gen yon ti pwoblèm ak komisè gouvènman an, sa toujou rive. Paske lè lè gen yon satisfaksyon ke avoka ponkò ka jwenn, l ap toujou gen pwoblèm avè w. Men menm avoka sa a. ki fè reyinyon di gen pwoblèm ak komisè gouvènman an, m ta fè w kache yon kote pou w wè lè m ap rantre nan pakè a, si l pa avanse vin salye m. Sa yo se pou lagaleri. Pa gen pwoblèm vre. Pwoblèm ki te genyen yo rezoud. Si te gen yon moun nan prizon, yo lage. Men pa gen pwoblèm. E sa vle di, anpil fwa avoka yo plenyen, se paske yo manke pasyans pou yo tann jijman yo bout. Lè gen yon desizyon ki soti, komisè gouvènman an gen dwa poko ka egzekite l. Ebyen avoka pa ka tann men fò li tann li egzekite pa egzanp yon men leve sipoz li poko egzekite l lap egzekite donk fòk avoka tann e si avoka mande w 20 bagay ou bay 19 ou pa bay 20 an li anfas ou sa toujou rive e se konsa pakè a ye menm sa vle di ke ou pa ka bay gen bagay ou pa ka bay ebyen lè w pa ka bay li moun ap anfas ou sa pa fè anyen.
Ki mòd de relasyon komisè a, batonye a avèk dwayen tribinal la gen? Paske gen anpil avoka ki estime komisè a jwe sou feblès otorite sa yo nan pakè a pou pèmèt aske l rete tou pwisan. Men, le commissaire du gouvernement n'est pas tout puissant, sof ke Gen de trè bon rapò antre le Doyen e le Komisè di Gouvèneman ki pa gen pwobabilman lòt kote. Gen de trè bon rapò ant Komisè Gouvèneman e le Batonye. Sof ke m son stratèj, sa fè 24 an m gen nan lajistis la, m konn zèl kat pou m rale, lèt pou m rale yo, men se pa feblès di Doyen e di Batonye.
Komisè Gouvènman, ou nan dènye moman sa yo, gon ansanm densidan ki se vre k pa repete nan Nòdwès, men kesyon ensekirite a toujou ap fè la yn dezaktyalite, e se petèt youn nan preokipasyon Leta ayisyen ta sipoze genyen. E nan zòn Vilaj dè Pechè, zòn nan Bouchi, e kote ki gen anpil aktivite sou kesyon zangi. Pou ane 2022 a, gentan gen akwochay ant gwoup ki vle gen kontwòl zòn nan. Kòman komisè a avèk lapolis kapab rive omwen mete yon klima de sekirite nan zòn sa, e sitou nou sonje gen yon soukomisarya ke yo ta fè anba, kijan n ka rive pèmèt aske li fonksyonèl? Pou dosye nan bous yo la, M pale ak direktè depatmantal lapolis la deja, Daniel Compère, gen enstriksyon k bay deja, gon komisyon dankèt ki ouvri deja pou gade kòman yo ka rezoud pwoblèm nan bous yo la. Sa ou mèt konte l ap rezoud. Byen ke ou konnen depi se kote k gen lajan ap gen krim, ap gen lòt bagay men zangi a nou pa vle fèmen l. Men, lapolis ap ouvè zye l sou li, de menm ke pakè a tou ap ouvè zye l sou li pou anpeche yon seri de ak pa rive. Gen sosyete sivil Obè a tou ki te ekri yon lèt pou mande otorite yo pèmèt aske sou komisarya Obè a fonksyonèl. Nou sonje yo fèt, yo pa, m kwè gen youn tou nan zòn Karenaj. Ki jan n kapab ede E popilasyon an jwenn ti kal sekirite nan zòn sa yo. Gen 3 sou komisarya e dosye sa a pote deja, m pote l deja devan minis jistis la mèt Bertho Dorcé k ap etidye li, genyen tou direktè depatmantal la ki pote l devan DG lapolis la tou y ap diskite. etidye l si w pe ap gen yon satisfaksyon nan sa. Gon kesyon dwòg ki te tonbe nan Mòl Sen Nikola, ki eksplikasyon ki sa komisè a konnen de li nan jou k sot pase yo la? Bon, se pa dwòg li ye, se yon chaloup ki vini, nou te fè BLTS ale, y ap soumèt nou yon rapò paske nou ba yon pwolongasyon sou moun yo pran yo. Donk nap gen yon rapò semen pwochen. Moun yo pran yo konbyen yo ye?
Bon, 3 grenn, 3 moun konsa men il est vre ke se pechè men komisè gouvènman ap tann yon rapò de BLTS, yon rapò global nap gade e marigwana yo pran avè yo a si ki kantite yo ye yon fason ke m panse ke vandredi map gen yon rapò detaye sou sa. Bon nou pral fini komisè men. Nan kad jistis la toujou, gen anpil plenyen bò kote jistisyab yo, gen bò kote avoka. Anpil fwa repèkisyon an tonbe sou do komisè a. Ki mesaj komisè a ap voye bay jistisyab yo anpil fwa ki pa byen avanse bò kote avoka yo? E ou menm ki responsablite ke ou pral pran kòm chèf pakè a pou pèmèt aske kritik yo mwens? Bon, si se pou kritik, ap toujou gen kritik. Pa egzanp, genyen depi premye desanm, minis jistis la, mèt Bertho Dorcé, non sèlman li bay enstriksyon, gon sirkilè k soti, e pakè a ranfòse sirkilè a. Konsènan manda damne, ke yo pa fè manda damne ankò pou eskwokri, pou abid konfyans, pou dèt. Non sèlman minis lan met sikilè sa deyò, mwen plake l nan pakè a, ke lè w monte w ap wè l, e m enstwi, m ekri tout jij de pè yo, m ekri tout lòt komisè yo. Sa vle di ke depi se 2 pati ki genyen. Pati ki genyen an l ap toujou kontan, pati ki pa genyen an l ap toujou pa kontan. Men nou menm, minis lan mande nou pou nou gade le juste milieu. N ap fè sa pou nou fè, n ap fè sa lalwa mande pou nou fè. Donk moun ap toujou gon pati ki satisfè, ap toujou gon pati ki ensatisfè.
E gen enfòmasyon ki ta fè kwè tou, Dèfwa gon yon seri davoka pou yo gen konfyans kliyan, yo toujou mande l yon lajan sou kote pou bay komisè a. Èske komisè a tande sa? E si komisè a ta rive konnen gon yon avoka k pran lajan sou non l, ki desizyon komisè a ap pran? Nan tout pakè nan peyi a, sa toujou rive. Pou nèg la konvenk kliyan an, fò li di ke komisè a mande tan kòb, men lò, men komisè a pa janm okouran de sa, paske moun, avoka a mande kòb la nan non, li di w ke komisè a di pou yo bay tan. E se pa sèlman avoka k fè sa, gen, gen, byen antandi, li pa jeneral, se pa tout avoka ki fè sa. Men sa ka toujou rive ke yon avoka di moun nan, bon m tan lajan pou komisè a. Mwen gntan lajan pou juge la men le plus souvent sa pa rive se pa vre.
Antouka dènye mesaj komisè a pou tout moun kap swiv li la. Konte sou ministè lajistis, konte sou pakè pòdepè, konte sou lapolis, sitou nan dosye wout la e pòdepè tou e pòdepè tou ke moun yo. en peu satisfè de sekirite a paske pa yon nèg ki ka rale yon zam piblikman pou tire yon moun Pòdepè, ni al pran kòb sou yon moun k ap sot labank. Sa vle di ke pandan ke m la a gen de bagay ki p ap pase. E wout la, n ap kenbe inite a jiskaske nou jwenn yon soukomisarya e dosye sa a devan minis jistis la deja. Donk, m ap tann sipò tout moun, m ap tann sipò kominote Nòdwès ki aletranje yo, donk pou ke nou kenbe inite espesyalize yo jiskaske nou jwenn yon sou komisarya. Mèsi anpil komisè paske w te mete w disponib pou nou.
M ap toujou mete m disponib pou laprès.
Mèsi.